Yon viktwa merite pou Atletico Madrid ki kontwole match pa l la nan bon m te ka di kontwole match la nan match li te vle fè a. Kòm si m ap jwe yon ti jan blòk met jan. Pa kesyon opere pa kontratak paske gen de faz de posesyon. Ekip Atletico Madrid la ki jwe yon bèl match menm si w te gen dwa di si match la pa t an enferyorite nimerik Barcelone te kapab fè mye men se paske Atletico Madrid tou t ap met pye l sou balon. Evidaman, pa bliye ke match la kòmanse avèk yon pèt de bal defans ekip Atlético Madrid la. Domaj sou pas ke Yamal fè avèk Rashford la, Rashford pèdi duèl la. M panse gen yon jwè ki pi lisid, ki ta kapab fè gòl la depi debi match foutbòl la. Men apresa, si nou sonje a la 26 zièm minit de je, Lè yo bay posesyon bal la, bizaman Atlético Madrid gen a 52 pou san.
E youn nan rezon ki te fè sa, se paske Atlético Madrid 1 te wo, dezyèman lè yo gen balon an, doublèt ki gen Koke ansanm avèk Llorente a, mesye sa yo vrèman la te kenbe balon epi te gen kapasite pou te fè pas yo sou lè kote, notamman agoch avèk anpil tantativ. de Lookman epi tou e Alvarez ansanm avèk e nap pale la de Griezmann 2 mesye sa yo nou konnen ke kapasite yo genyen pou yo fè ti retou a ki fè la aktyalite te nan yon e nan yon strateji e lèw pa gen balon ni lèw gen balon pou yo te yon ti peu wo sou teren an bon e apre sa la Barcelone pral tante gen balon an e depi avan de nou te pale de sa mwen kwè ke si o nivo solidite. Eric Garcia ta kapab fè Barcelone du bien men o nivo de kontwòl de je e fidite de je jan w di l la e sitou on jwè ki ta kapab konplemante lè ke Pedri pa gen menm enpak menm deplasman yo paske se sa lè deyong an klas mare misye la a tout le jwè ka jwe a tou de wòl. E gen lè ou kapab wè se Pedri k vin chache balon an, gen lè se Francky k gen balon an. E lè Francky pa la, on jwè tankou Eric Garcia, li pa bay tout avantaj sa yo. E kòm jodi a ankò, le jeu de couloir e 2 ekip Barcelone nan, notamman lateraux yo, yo pa t pote ase lapò. E Cancelo ki se yon jwè dabitid ki gen anpil kapasite an atak, jodi a match Koundé a li te trè mwayen ki fè Barcelone an tèm de Sikui de sòti bal te trè trè trè trè limite e youn bagay ki te genyen, se lantè ekip Barcelone nan. Paske si w ap jwe kont Atletico Madrid, ou gen balon an, ou pa kapab fè balon an deplase rapid, avèk anpil entansite pou kapab jwenn dekalaj yo, otomatikman, e Atletico Madrid, lè yo, lè yo pa reyisi genyen balon an, rekipere balon an osi vit, lè yo fè ti bak la, yo vin trè konpak. Epi tou devan, e, si m ap pale nan antre je a pa t gen efikasite, lè Barcelone pa gen balon an tou, E 37 an, ou pa ka mande Lewandowski ap fè menm pressing lè l te gen 28 an. Rashford se pa yon jwè tankou Raphinha, se pa yon jwè k ap itil anpil. Bon, e nou konnen Yamal, tout kalite ke l gen yo, n ap pale de match la talè, se pa yon meyè presè kòm atakan. Ki m fè la Barcelone? Ou vle di Trident te. Te ti pe leje nan aspè sa. E nou konnen ke jwèt Flick la, Flick se sitou defann an avansan. Se kalite presing li an, ou te sinyale sa, se kondisyon fizik ekip misye a ki pou toujou kapab al chase balon an, jodi a l pat mache. Ki fè la bon, nou pral pale de gòl yo aprè petèt, men si w gade nan lansanm. N ap pale de gòl yo, n ap pale de endividyalite yo tou. Evidamman, 45 premyè minit yo, se t yon Baselòn ki un ti peu trè trè trè trè mwayen, sitou trè lan. Si n pran ansanm match la, pou mwen se yon ekip Baselòn vrèman la ki montre anpil anpil anpil limit. Men, youn nan bagay mwen kwè ke nan rès Lig dè Chanpyon sa, m pa konn kòman match yo tou ap fini. Atlètico Madrid gon bagay kap jwe ki ap jwe pou li la an Ewòp li se yon ekip ki kapab fose nan chanpyona pal la paske kisa li ye yo an katriyèm pozisyon yo pap jwe anyen yo gen 13 pwen anplis senkyèm nan e m si ke Lespay gen dwa bay 5 ekip sa vle di menm ke yo ta senkyèm e pa pwoblèm
evidaman si w wè la Simeone la misye vreman la ap jwe an mòd de jesyon e jodiya evidaman e jodiya youn nan bagay kote Atletico Madrid merite match la plis Se nan enpak, se nan volonte, se nan agresivite, se nan kondisyon fizik ki fè jodi a m panse ke Barcelone vrèman gen anpil anpil travay pou yo fè nan match retou a, men sa nou wè 90 minit la, si w pran chif ke
Kevin sot pataje la, ou ta ka di ke chif yo pa bay tout verite. Ekip la Bistri la pa fè gòl. Sa k fè plis tire kade a pa fè gòl. Sa gen plis posesyon bal la pa genyen match la. Menm si posesyon bal la pa vle di tout bagay. Pa moman tou paske gon moman ou te 52 40 sou li. M sot di sa. Mwen m panse ke globalman se meyè ekip la ki genyen. Malgre tout stat yo di le kontrè, malgre ke stat ki pi enpòtan an 2 zero a se pou Atlético Madrid. E sa m ta pral di w. Stat sa a e li k pi enpòtan. E li k pi enpòtan men globalman m panse ke se vrèman la yon gwo gwo gwo match de ekip Atlético Madrid la men m pa konn si se pou m di se Atlético ki diminye Barcelone oubyen se lè 2? Mwen m panse se lè 2, m panse gen sezon bon Atletico kont yon move Barcelone. Kevinson nou te di l avan match la, Barcelone sa montre nou big match yo depi li pa ekstrawòdinè sen fizikman, li pa toujou sòti vivan e jodi a Atletico Madrid jwenn match li te bezwen an sou yon plato. Kòmsi lè m di sou plato a, pa twò enkyete, mwen kapab fè blòk, m kapab wo, m ka fè blòk medyan e m ka mete w an difikilte, nou sot di l, stat ki pi enpòtan, ou te kapab di te genyen efikasite tou kote ekip Atlético Madrid la. Yeah, ou kadre 3 balon fè 2 gòl ladan l, se vrèman ou trè efikas, plis pase 50 pousan la. 66 pousan. Sa k genyen nan mòd sitiyasyon sa yo? E bon Atletico Madrid pral jwenn yon senaryo l reve, sa l te bezwen an. M pa sèten si pa t gen katon wouj gon jan ekip Barcelone lan t ap moute sou yo, ekip Atletico Madrid la gen 2 chanjman l fè lan dezyèm mitan an, li moute Sòlòt, li moute Baena, l retire medyan youn nan medyan defansif li yo, li ta pral fè l. Sa vle di nèg yo di tèt yo, senaryo sa n jwenn la nan 44 ryèm minit de je, katon wouj, kote n pral jwe an siperyorite nimerik, pandan rès match la, epi n tou fè gòl aprè, si n gen yon avantaj ki plis ke yon gòl nan match retou a l ap pi bon pou nou. E sa a li te bon. Men menm byen avan kan e moman sa a, moman katon wouj la, se pou ekip Barcelone ki te tèlman siperyè. E dayè m t ap di l la, 26 ème minit de jeu lè n gad posesyon balon an, Se Atletico Madrid ki te genyen l. Se pa kòmsi ekip Barcelone nan li menm te tèlman ap kreye aksyon ou te di Atletico Madrid ap soufri nan match la. Nou pa t nan sitiyasyon sa a. Kounye a bon, katon wouj la li menm se se vrèman vrè tounan match la. Paske nan moman katon wouj la ap vini an, nou prale nan fen premyè mitan an e se toujou toujou vye moman pou w ap pran gòl epi gòl la tousuit aprè. Sa vle di doub pèn pou Barcelone. Ou fin pran katon wouj la epi Julian Alvarez tou tou sanksyone w la. Pini w. Donk ou men sa, senaryo sa vrèman e pat senaryo ideyal la pou w antre a la mitan. Ou deja pral kòmanse dezyèm mitan an mwens. Epi, ekip la li menm devan sou ou nan skò. Aprè bon, ekip Atlético Madrid la fè match li. Lè n nan jan de sitiyasyon sa yo, 2 zero, 2 gòl diferans epi ou menm w ap tounen lakay ou, pou mwen e vrèman yon senaryo reve. Paske li te ka yon gòl diferans. E Barcelone kadre 7 balon. Ekip la te ka fè yon grenn gòl nan match la tou. Sa vle di lè w gen 2 gòl anplis wap ou pral lakay ou e vrèman lap konplike. E dayè depi 2006 Atlético Madrid pa genyen lakay ekip Barcelone nan. Se premye fwa Simeone li genyen lakay ekip Barcelone nan. An non te gon nan match Barcelone te fè gwo premye mitan m kwè ke yo te genyen nan chanpyona.

E Barcelone, sa k ap tann Barcelone nan vrèman, se vrèman sa yon gwo eksplwa. Deja li genyen omwen pou 2 gòl diferans, sa ka voye match la nan pwolongasyon. Si w vle kalifye dirèk 3 gòl diferans deyò, li vrèman ap konplike. E mwen m vrèman wè Atletico fè sa pou l fè a, match retou la ka konplike pou Barcelone. Vrèman Atletico gen yon pye nan demi final pou mwen.